Hello guys kòman nou ye kòman nou ye se Billy Waw ki rantre lakay nou jodi a nou kontan anpil pou nou kapab avèk ou pou nou pote videyo sa pou ou ki son videyo ki ekstrèmman ekstraòdinè e nou kwè ke ou pral renmen videyo sa jodi a nou pral pale de 5 rezon ki fè ke nou kwè ke ou ta dwe kreye kontni sou rezo sosyal yo anvan menm ke nou vin pale de sijè sa nap pran yon ti kout poz letan ke moun ki fenk vini sou chanèl la. Yo kapab al abone e ou menm ki abitye avèk chanèl la deja nou envite w pou kapab kite yon like sou video a nou envite w tou pou kapab hype video a nap montre w kòman w ka hype so si w gon chanèl YouTube epi wap gade nou ou kapab hype men kòman pou hype donk ou prale anba a tou prè nan menm lòt bouton yo Ou konn itilize like, ou konn itilize pou comment lan, wap wèl sou kote a, epi ou menm wap just klike sou hype epi wap kapab hype video nou yo, se di ke ou di youtube ke ou apresye video ke nou menm nap fè yo, epi youtube menm lap pèmèt ke moun ki enterese avèk menm bagay ansanm avèk nou Ke moun sa yo kapab wè video sa. Mèsi bokou paske nap fè sa. Mèsi a ou menm ki pral abone avèk chanèl la nap tounen kounya poun vin pale de 5 rezon ki fè ou dwe kreye kontni sou rezo sosyal yo. Billy Wao Billy Wao Billy Wao Billy Wao back.
Bonjou oubyen bonswa tout moun, depandan mande lè nap gade video a, nan pam se Billy Lilith, men yo rele m Billy Waw paske m son nèg ki waw e tout sa map fè mwen fèl waw. Jodi a ankò nou kontan anpil pou nou rantre lakay kominote pa nou an, pou ke nou vin pale mizik, pou ke nou vin pale Kontni sou rezo sosyal pou ke n vin pale de karyè, se p tout plezi nou sa, se sa nou fè, nou renmen sa anpil anpil. Jan m te pwomèt nou an, sou jodi a, nou gon bèl sijè. Sijè a se, 5 rezon ki fè ke ou ta dwe kreye kontni antanke atis emèjan. Premye rezon an se pou on koz dotopromosyon. Lè w kreye kontni sou rezo sosyal, ou vin otomatikman ap fè pwomosyon pou tèt ou. Plis moun ap wè kiyès ou ye, plis moun ap wè pwodui w yo paske ann di, avan tout moun, ou dwe premye moun ki pou ap pouse tèt ou, ou dwe premye moun ki ap fè pwomosyon pou tèt ou. Donk, si w kreye, tout tan w kreye plis kontni, se tout tan ke Plis moun konnen w, plis moun wè w, plis moun wè sa w ap fè, plis moun konnen ki sa w genyen nan Djakout ou. Dezyèm gran rezon ki fè m ankouraje w pou w kapab kreye kontni, se pou w kapab kreye yon kominote. Yon kominote ki kapab sipòte w, yon kominote ki gen yon lyen emosyonèl avè w, yon kominote ki toujou kapab pale ansanm avè w, yon kominote ki santi reyèlman ou se pou yo. Donk, imedyatman ke w kòmanse ap kreye kontni, kreye kontni, ou pral vin jwenn de moun ki gen menm sant denterè avè w, de moun ki apresye sa w ap fè a tout bon. M la m pa p pale de fanmi w, zanmi w ki jis ap ede w non, pou w kapab avanse. M ap pale de moun ki vrèman kwè nan sa w ap fè a, moun ki vin renmen sa w ap fè a Pou sa wap fè a. Epi moun sa yo pral vin kreye yon kominote ansanm avèk ou, moun sa yo yo toujou ap swiv ou. Donk se yon rezon fondamantal pou kreye kontni. Si w se yon jèn atis ki ap fenk vini, pa kite chanèl youtube ou vid, pa kite tiktok ou vid, pa kite facebook ou vid, Kreye kontni, pale de sa w renmen fè a men poukisa w renmen fè l, men ki rèv ou, li enpòtan anpil anpil pou fè sa. Twazyèm rezon an, se pou w kapab gen yon prezans anplis sou rezo sosyal yo. Poukisa l enpòtan pou w gen yon prezans anplis sou rezo sosyal yo? Ebyen nou yon mond kote ke kounya la tout moun ap mache. Tèt bese nan telefòn yo, tèt bese lè yo pa sou telefòn yo, yo sou laptop yo, lè yo pa ap gade yon videyo, yo live. Donk, une fwa ke ou menm ou pa la, yo pa, ou pa kreye kontni pou yo wè ou, ebyen sa k ap pase otomatikman, moun gen tandans bliye ou, oubyen moun gen tandans wè ke ou p ap avanse avèk le tan, ou p ap avanse avèk Tout sa k ap mache yo. Donk, li enpòtan pou w kapab kenbe la, pou w kapab keep up, jan moun yo di l nan anglè a, ansanm avèk, ebyen, prezans ou sou rezo sosyal yo. M fè yon videyo kote ke m pale de rezo sosyal, kòman pou jere paj ou antanke yon atis. M ap mete lyen an pou nou nan videyo sa a. Epi, lè nou fin gad videyo sa a, nou kapab al gade ki sa m di ou dwe respekte, ki standard paj ou dwe genyen sou rezo yo, ou menm ki s on jèn atis. Katriyèm rezon an, Se paske kreye kontni se yon altènativ a pwodiksyon mizikal ke li ye. N ap dakò ke pandan ane a ou p ap ka rive fè anpil bagay pase sa an tèm de fè mizik. Ok. Tout atis nèt konnen sa. Menm gran atis yo konnen sa. Donk ou p ap ka fè on ane w ap vide mizik, vide mizik, vide mizik, vide albòm sou moun. Non. W ap gen de moman kote ke Li down pou bagay yo bese pou. E nan moman sa yo, ou dwe gen de kontni, de lòt bagay ke wap pataje. Gen moun, se foto, yo toujou mete foto w avèk yon seri de tèks ladan yo. Gen moun ki fè de ti videyo, gen moun ki fè vlog. Donk se sak pral kenbe Kominote w lan vivan lòske ou gen lòt bagay pou w kapab montre yo, ou gen lòt bagay ke yo kapab wè, ou gen lòt bagay ke yo kapab jwenn de ou menm an atandan ke y ap tann pwodui ki fè ke yo renmen w anpil la. Senkyèm rezon, ebyen l pa lòt ke li se yon opòtinite tou pou w kapab fè lajan, pou w kapab fè kòb. Gon volim de pwodiksyon ke w fè, gon jan moun renmen kontni w yo, So ou pa janm konnen kòman moun pral apresye sa w pral pote a. Gon jan moun renmen kontni w yo, gon jan yo gade, gon jan yo konsome yo, sa pral pèmèt ke ou kapab rive monetize kontni w lan. E TikTok, e Facebook, e YouTube yo tout gen yon sistèm de monetizasyon lòske ou se yon kreyatè de kontni ki genyen anpil moun k ap gade l, ki genyen anpil views. E w ap jwenn genyen ki bay. de posibilite pou kapab fè piblisite pou de antrepriz, pou de pwodui, e avèk tout kontni ke w ap kreye yo lè konsa, ou menm w ap kapab fè lajan tou ansanm avèk li. Mwen pa prezante w sa kòm premye sous de revni w oubyen pou konprann se yon bagay ou pral fè yon pil kòb vit vit vit nan. sa pral depann de kòman w pwodui, sa pral depann de ki sa w pote a, sa pral depann de kòman moun enterese avèk sa w pote a, epi ou kapab kreye opòtinite pou fè kòb oubyen pou fè plis kòb toujou. Donk, ou gen enterè kòm jèn, kòm atis pou w kapab, ebyen, pataje avèk moun yo sa w konnen, sa w renmen, Pataje avèk yo kotidyen w, pataje avèk yo sa ke w santi ke w ka pataje. Paske nou konsyan de sa tou, sa kapab vini yon pwoblèm lòske ou pataje twòp oubyen lòske ou pataje sa w pa t dwe pataje, sa kapab vin bay yon imaj ki byeze de ou menm kòm yon atis e imaj ou li trè enpòtan ou sipoze kenbe sa byen. Guys m te kontan anpil pou m te rantre lakay nou jodi a e mwen salye kèk moun ke map travay avèk yo m salye Vena Clément mwen salye Enid Michel m salye Thomas Lavo ki toujou ap komante pa bliye depi w bezwen èd mande èd. N ap la pou nou ede w, n ap la pou nou akonpanye w e mwen kontan anpil pou kapab jwenn de moun ki enterese avèk inisyativ ke m te pran lè m te di m t ap ede kèk moun pou yo kapab avanse ansanm avèk karyè yo. Zanmi m yo, m te kontan anpil pou m te ansanm avèk nou. Rete avèk lapè Bondye, kontinye pwodui, kontinye ale de lavan, pa dekouraje, kenbe fèm, limyè a Li nan pwent tunnel la e ou gen pou wèl kanmenm. Kenbe fèm pa lage se te avèk ou zanmiw Billy waww nap wè trè pwochènman pou yon lòt pi bèl video.